Bonjour, bonsoir tout moun kap tande m an Ayiti tankou lòt bò dlo. Jodi a video sa se numéro 2 sou crypto currency oswa monè crypto ou monè crypto oswa crypto monè. Men jodi a se ke premye fwa premye video nou te pale de bitcoin

Pesonn pa kapab entèripte l, fè koze entèripsyon oswa koze koripsyon sou sistèm de Bitcoin nan. Donk se sa ke nou te pale dènyeman. Donk se yon sistèm kote ke lè ke in fwa ke ou ploge nan sistèm nan, moun pa ka vreman vini pou kapab pran kòb ou oswa retire w nan sistèm. Kidonk sa se yonn nan kesyon ke nou te pale. Nou te pale de enflasyon tou. Enflasyon kote ke lè ke ou gen kòb ou epi ou panse ke ou te kapab achte on sak diri avèk kòb la, epi lè w vin gade w wè se 2 mamit diri ke w te ka achte ak kòb la. Donk sa vle di, sa vin fè ke kòb ou te genyen an, pa egzanp an goud, oswa an dola ameriken, oswa an dola kanadyen, oswa an kèlkeswa dola ke w te genyen lan, donk li vin diminye. Donk ou pa, ou vin achte, ou vin ka, ou vin pa ka achte otan de pwodui ke w ta sipoze, ke w ta vle achte a, ke w te konn te ka achte. Pa egzanp nan 1 an de sa, ou te ka achte yon motosiklèt avèk pa egzanp 19 mil dola ayisyen. Men akoz ke, akoz de enflasyon, kounye a moto sa ou te, ke w te vle pou w ta achte a, ou p ap ka achte l ankò, ou ap pral bezwen, ou ap pral bezwen meton on 2 mil oswa on 3 mil dola sou kòb la pou ka achte l, oswa menm 5 mil dola menm, tou depan de kòman grav ke enflasyon an afekte currency ke w ladan l. Donk, kounye a la, m a pa, m prale pale de kòman ke, ou itilize bitcoin oswa de bitcoin nan koman ou itilize l ou metel sou klew koman ke ou metel sou klew epi koman ke ou epi m pral pale tou de lot cryptocurrency oswa crypto money ki genyen tou epi ki itilite yo. Donk se se sa video jodi a pral ye. M ap bat m kenbe video sa yon ti jan kout paske m konnen ke m vrèman valorize tan nou. Donk sa vle di dènyeman m te ban nou yon ti ide de kle a. Sa se kle a. E kote ke w ap bezwen yon òdinatè pou w kapab konekte kle a, yon kle ke ou ka konekte kle a epi ke ou kapab gen kontwòl sou sou kont lan. Donk kle sa yo gen plizyè nan yo men pou byen di w si ke ou pa vreman gen yon laj a a montan de de crypto oswa si w pa gon vreman enòm a a montan de crypto li pa ekstrèmeman ekstrè ekstrè ekstrèmeman enpòtan pou kapab gen yon kle. Ou kapab gen, ou kapab kenbe kòb ou sou telefòn ou. Ou kapab kenbe l, men sa pa vle di ke li pi sekirize ke sa. Sa se pi fason ki pi sekirize ou kapab kenbe kripto, crypto. oswa kòb. Se fason ki pi sekirize a se kle fizik kote ke depi ou dekonekte l sou entènèt la, li pa konekte sou entènèt la, sa vle di pa gen moun ki ka, menm si yo yo antre sou òdinatè w, menm si yo gen yon hack sou òdinatè a, kòb ou toujou pwoteje. Toutotan kle a pa konekte a òdinatè a moun pa ka pranl. Sa w vle di se kle a ki vrèman vrèman e sekirize kòb la. Pase sa li pa li pa prale sou òdin li pa konekte a òdinatè a. Sa epi tou fòk ke ou antre code la sou òdinatè a pou ke moun nan kapab gen aksè a kòb la. Donc sa vle di une fois ke ou genyenl epi moun depi ke moun pa gen aksè avè kle ou, moun ou pa kapab genyen moun pa kapab gen aksè avè kòb ou. Sa se yonn. Sa se kle fizik. Sa m di w la? Donk, se kle an fizik. E kounye a la, gen lòt kle, pa egzanp, ou ka gen yon, ou kreye yon kod, ou ka kreye yon bous sou telefòn ou. Pa egzanp, ou gen yon telefòn, epi lè ke ou ouvè telefòn nan, epi ou ka kapab gen, gen plizyè sòt de. bourse an liy ou kapab itilize yo swa app ou ka itilize ou ka ou ka download aplikasyon an epi ke ou vin au lieu de download m te ka di bon ok download download m bliye kòman ou di sa an kreyòl men sa vle di lè w fin download aplikasyon an bourse sa sou telefòn ou lè sa ou kapab genyen aksè avèk yon bous anliy, yon bous de crypto. Lè ou gen bous la, yo ba ou, nan bous sa, lè ou vin ouvè l, ou genyen yon sòt de mo, yon seri de mo ki kòm yon sòt de kod ke ou genyen pou ka aksè avèk bous la. Men kod sa yo. se ke ou pa vle ou pa sipoze pèdi yo. Ou sipoze ekri yo yonn apre lòt. Egzakteman jan yo di a. Jan kod la di a se egzakteman menm bagay. Ou ekri mo apre mo sou yon papye kote ke ki vrèman sur ke ou pap pèdi. Pou ki rezon ki fè ke ou vrèman bezwen kenbe mo sa yo sou yon papye oswa sou plizyè papye kote ke moun pa ka gen aksè avè yo, paske si telefòn ou kraze oswa yo vòlè telefòn ou oswa yon bagay rive, ou toujou ka download yon lòt aplikasyon de menm menm kalite de bourse sou yon lòt telefòn epi ke ou vin avè mo sa yo e pou w ka re-enstitye bous ou. Ou ka jwenn kòb ou back. Oswa ou ka jwenn lajan ou back. Donk, men se sa k fè l vrèman enpòtan ke w genyen mo yo ke w lè ke w, lè w fenk ouvè bous la an liy, bous la nan app la, an app de Bitcoin nan, li vrèman enpòtan ke w genyen mon yo avè w, kote ke lè w, lè ke si yo gen yon bagay ki rive w, swa yo, yo pran telefòn ou, oswa yon bagay rive, men w ka toujou gen aksè avèk kòb la. Ou ka pran kòb la, ou ka ou voye l sou yon lòt bous, yon lòt bagay. Ou wè sa m di w la? Donk li vrèman enpòtan ke w genyen sa a nan yon lòt bous, kote ke ou kapab konsève. Donk sa se sa se yonn nan mwayen ke ou kapab gen e aksepte Bitcoin oswa autre cryptocurrency. Sa li menm yo rele l storage cho. Sa vle di ou gen kòb la nan yon bous ki cho. Sa vle di li toujou an liy. Bous la toujou anliy. Lòt la, lòt, lòt storage la, oswa storaj, lòt, lòt storaj de crypto a, se on bous fwad. Sa vle di, bous la li menm, moun pa vrèman li pa li pa jan li pa janm anliy donk sa vle di kote li la li dekonekte avè entènèt men bous sa li menm lè ke l sou telefòn ou li konekte avè entènèt la si gon moun ki break anndan ki on moun ki antre anndan telefòn ou li ka jwenn aksè avè fon an men si pou sa li menm moun pa vreman ka jwenn aksè avè fon an. Paske li di li a li soti li di o deyò de entènèt. Donk sa vle di menm si ou gen kont la ou gen e bous sa sou òdinatè ou ka wèl sou òdinatè a men kote in fwa ke di konekte avèk sa moun paka menm ou menm ou pa kapab transfere fon e soti nan nan nan bous sa si ou pa konekte l back sou òdinatè a si ou pa konekte l ankò sou òdinatè a. Rezo pap ka retire donk fok ka jwenn sa pou ka konektel. Donk se sak fè ke lè ou ki jwenn menm bous sa tou lè ou jwenn li wap jwenn yon kod kote ke wap yap wap ka mete e nimewo yo oswa mo yo fraz ke wap bezwen pou kapab recouvrir kòb la oswa si ke sa kò sa a pèdi. Y ap ba w kòd, yon seri de mo menm jan ak sa a tou. Donk, w ap ekri l nan yon papye kote ke w sere l yon kote. Sa m di w la, moun pa ka gen aksè avè l. Epi, kote ke si ke yo pèdi, ou kapab jwenn li back. Ok? Donk, sa se jis pou kòman ke ou fè yon storaj de crypto. Ok donk kounya la map m pral janm te pwomèt nou m te vle pale de lòt crypto pa egzanp bitcoin li menm an ekri bitcoin ok bitcoin si sa la map kouri sa. Siy sa la de Bitcoin se yon se plis li envante pou ou kapab e ekonomize yon seri de kòb. Wè sa m di w la, si w gen kòb ou gen ou bezwen pa egzanp ou gon biznis epi ou ap ou gen an tèm de reveni chak jou. gen benefis si ou pa ou gen nan pran benefis sa ou ploge l sou bitcoin ou gen nan mete sou bitcoin ou epi ou gen yon cold storage ou gen yon storage fwad oswa ou gen yon bous sou telefòn ou ka mete e kòb ki ou benefisye ou ka mete l sou bitcoin men Ou gen dwa mete sou lòt aplikasyon tou. Paske Bitcoin network la vreman chè pou ka fè de transaksyon. Sa vle di li pa vreman yon peyman, yon sistèm de peyman vre. An tèm kòman ke ou te ka itilize l pou ka fè de peyman de pa egzanp si w ta gen yon 200 dola, 300 dola, li pa vreman pratikab pou w kapab fè yon transfè an Bitcoin sou li. Sa m di w la sa li vreman Yon ti jan li trè chè pou ka fè de transfè an bitcoin. Sa m di w la. Donk se sa k fè kounye a m pre pale w de lòt crypto monè ki genyen. Se ou kapab ou jwenn Ethereum. Ethereum se prèske menm bagay an tèm de tranzaksyon, an tèm de kou an tranzaksyon. li vrèman chè menm jan an pou le moman yo pral yo gen de yo pral fè de preparasyon yo pral yo pral bat pou yo ranje network la oswa sistèm nan pou l kapab vin mwen chè men li yon ti jan toujou chè toujou donk sa vle di nou toujou yon ti jan bonè sou kesyon de cryptocurrency sa vle di ke Bitcoin nan li menm li yon ti jan li chè, li chè anpil e Ethereum nan li chè anpil pou fè des transaksyon. Sa vle di si w ta bezwen achte yon, si w ta bezwen achte yon kafe, ou ta bezwen achte yon ze, yon bagay konsa, si yon moun, yon moun kap vann ze, yon moun kap vann kafe, yon moun kap vann glas, li yon ti jan difisil pou w ka achte bagay sa yo sou Bitcoin network. Men gen, gen enpwouvman kap fèt. pou kapab aranje bagay yo. Pou ka fè l pi mwen chè lè sa ou kapab fè de tranzaksyon avèk trè trè trè ba pri. Men, pou le moman, jan ke ou ka itilize Bitcoin, se ke ou ka itilize l, ou ka ekonomize valè kòb ou. Pa egzanp, kòb ke ou fè nan travay ou ka itilize l, ou ka kenbe l. Pa egzanp, m t ap pa, m sonje m te, nan dènye videyo a m te pale nou de lè ke m te, jan m te konn ap fè de yon, yon, yon biznis lè m te lekòl an Ayiti. M te konn ap vann plim. M sonje lè, lè m te nan klas reto, epi, epi anpil timoun, m wè tout timoun ap mande plim tout jounen. Se a di konnen lè w, lè w nan Ayiti ou ekri anpil. Nou ekri anpil konnen lè w pral nan egzamen, Gon pakèt chak pwofesè ki vini yo ba w pakèt nòt, yon pakèt nòt ou ekri, ou ekri, ou ekri, ou ekri, ou ekri. Epi sa vin koz ke plim vin fini trè rapid. Donk sa vle di gen anpil plim k ap fini. Epi timoun ap mande prete, lòt elèv ap mande lòt elèv prete, yo pa bezwen, sa di pa genyen. Kounye a la m vin wè ke enpòtan ke m ta vin nan yon biznis kote ke m ka vann yo plim. pa prete, m vann yo pli men sa, m jwenn benefis m ka achte plis toujou m vann yo. Epi se konsa ke m vin avèk biznis lan, m kòmanse ap vann, m ap fè kòb. Men gen anpil timoun ki yon ti jan gade w, wè sa m di w la, lè w nan klas de geto, ou wonn pri sa ke se plim w ap vann men, ou konprann. Donk se yon gwo bagay ki mal nan tèt ou, nan tèt ou. Epi, epi y ap ri, wè sa m di w. Men pwoblèm ki vin reyalize, sa m vin reyalize se ke Mwen ke m ka, m ap fè kòb. Pa egzanp, lè ke m te konn, san ke lè m potko gen, m potko kab ta fè biznis plim nan, mwen, chak lè m sot, m rive lakay, fò m ap mande manman m, oswa, fò m ap mande fanmi mwen yon, yon, yon di goud, yon ven goud, oswa, ou sa m di w la pou m achte yon ti pen, yon bagay konsa. Donk, fò m ap mande yon moun yon ven goud. Men. Lè ke m vin genyen l, ou sa m di w la? E lè ke m vin genyen e Bitcoin, sa vin e, non, eskize m di Bitcoin, non. Lè ke m vin genyen komès la, ok, sa vin fè ke m pa bezwen, vreman bezwen mande matant mwen oswa grann mwen kòb pou m ka e fè pou m ka achte yon ti dlo sikre ak yon ti pen pou m manje, apre pou m al etidye. Men sa li di, M pa bezwen mande yo. Donk, m ka jis pran kòb la nan benefis komès mwen, epi pou m achte bagay sa yo. E dèfwa menm, matant mwen konn ap, pa egzanp, oswa ti fanmi mwen yo konn ap mande m prete, kòman ke m te ka prete yo, pou m te ka ba yo, epi yo te ka itilize, apre sa, lè sa pou yo remèt mwen bagay. Epi defwa se menm moun nan ki yon ti jan gade w avan w di e se li menm k ap mande w prete ankò. Donk sa vle di, men pwoblèm ke m gen se ke m te bezwen m pa t gen okenn kote ke m te ka di bon ok si m te mete kòb sa a apre dizan si m tounen m ap jwenn menm kantite kòb la m ap ka achte menm kantite plim avè l. Bon sa m di w la pa egzanp m kite Ayiti prèske uit an, èske si m retounen Ayiti kounye a la benefis sa yo m t ap fè a èske m ap ka achte menm kantite plim m te konn achte yo Lè m nan mache a pou m ka al vann. Li vrèman enpa enposib. Li vrèman enposib. M p ap kapab. Poukisa? Se yon kesyon de enflasyon. Donk se sa ke se pou sa Bitcoin egziste. Men, li gen lòt altènativ de crypto. Yo rele yo altcoins. Oswa

Wè sa m di w la, envesti ladan l, kòman ke wè w te ka e avan e tou depan de preferans ou. Wè sa m di w la, se sa m vle di. Donk sa vle di, pa egzanp, gen youn ki rele Ada, Cardano. Cardano Ada, se plis yon, m ta vle di ke, m pa vle fè tankou, m pa vle parèt yon moun ki pran Patipri tankou nan ki plis nan avantaj li. Men jan m wè Cardanoid a, se yon, pou m ta vle di w an fason klè, se se tankou Bitcoin, se tankou yon currency, men

kominote yo ou ka vin devlope sou tèt yo. Sa m di w la tankou Bitcoin ou pa ka vrèman al devlope anyen sou Bitcoin network la. Donk sa vle di fòk ou ta pou ka fon sòt de devlopman ou ta vrèman bezwen ale sou

yon montan de Bitcoin epi li ka transfere l a yon lòt moun san ke moun yo pa bezwen konnen yon lòt epi san ke yo pa bezwen gen yon moun an mitan ki pou fè tranzaksyon an pou yo. Ou sa m di w la? Donk se pou se nan sans sa a Ethereum ye. Se tankou la ou ka vin ou ka fè de tranzaksyon san ke w pa gen yon moun ki pou ki pou bloke w, san ke w pa gen yon moun ki pou di ou pa kapab, ou sou Arcus, tankou yo pran, yo pran foto, yo di oh paske ou se, pa gen diskriminasyon, ou sa m di w la se nan sans sa ke Ethereum ye, sa vle di ou ka fè dejan tranzaksyon e san yon moun an mitan ki pou di w, san ou pa gon bank, san ou pa gon, ou pa gon moun an mitan kap di w men kisa prensip yo ye, yon seri de bagay, ou sa m di w la se plis sa Ethereum ye, e Cardano se nan menm sans sa tou, epi tou pa egzanp. Si tankou la m ta vle ba yon moun yon yon loan, m kapab ale sou sistèm Cardano oswa Ethereum, m ka kreye yon smart contract, sa vle di yo rele sa smart contract, yon kontra kote ke yo kreye epi ki ka otomatikman voye ba moun sa yon loan sou smart contract la. kote ke moun sa pran loun nan epi ke li jis piyo back lè ke li lè lè a rive epi bon piyo enterè otomatik tout bagay fèt otomatikman se menm jan pa egzanp e ou konn wè pa egzanp an ayiti e moun nan pran ponya yon ti ponya yon bagay konsa m pa konnen kòman yo rele sa sitou nan zòn kote yo rete yo tou depan de zòn kote yo rete yo moun nan pran yon loun oswa yon ti yon kòb prete kote ke l ale nan yon ti bank epi bank lan bay loun nan epi apre apre yon nonb de tan moun nan vin remèt bank lan kòb la men sa ke cardano avèk ethereum sa yo ke yo pèmèt ou fè se ke ou kapab ba moun nan loun nan ou pa bezwen konnen moun nan pa ekzanp nenpòt moun ka ba yon moun yon loun nenpòt moun ka ban yon lòt moun yon yon kredi. Ou sam diw la? Sa vle di m pa konnen si vrè tèm lan se kredi. Wi, sa vle di nenpòt moun ka ba yon moun yon ka prete yon moun yon kòb. Donk lè ke w prete moun nan kòb la, donk epi w epi tou ou konnen ke moun nan ap remèt ou pase e sistèm sa li pa fèt nan e sistèm e desantralize a e e Cardano Ethereum yo pa fèt yo pa yo pa konstwi sou kredi. Yo plis konstwi sou Si pa egzanp si w gen yon bèf, ou vann bèf la, ou mete l sou sistèm Bitcoin nan, epi ou gen yon kantite de Bitcoin, ou konprann? Epi lè sa a, ou ka prete yon kantite kòb sou kantite Bitcoin ou an. So, kounye a la, kounye a ou vin prete yon kantite kòb sou kantite Bitcoin ou an, men ou toujou gen Bitcoin ou an. Men lè ke ou vin prete l, epi w al travay avè l, pa egzanp, si w fè yon benefis de 50 pousan oswa 100 pousan, sa vle di yo si w te prete 100 dola, ou vin ou vin fè yon benefis de 50 dola, sa vle di ou vin genyen apeprè 150 dola. Kounye a la ou ka vin avè 100 dola sa, pa egzanp si yo te chaje w, si yo te mande w 5 pousan, kounye a ou kapab vin avè 5 dola, ou remèt moun nan 5 dola plis 100 dola l la, donk sa vle di 105 dola. ou remèt moun nan back epi lè sa ou pran bitcoin ou back ou sam diw la donk son sistèm li pa li pa konstwi sou kredi epa ou wè si ou bezwen pran kredi fòw genyen omwen fòw gen yon bagay deja ou sam diw la donk se sou sa sistèm nan fonksyone donk omwen m panse ke m kouvri sa ke m ta vrèman vle kouvri sou video sa se te sistèm de kre e.

E konstwi pou, poukisa yo konstwi. Donk, twazyèm videyo a, m pral pale plis de kòman ke ou ka achte Bitcoin oswa Ethereum oswa Cardano, kòman ke ou ka achte yo epi kòman e, kòman e, wi, kòman ke ou ka achte yo epi kisa ke ou bezwen pou ka achte yo. M espere ke ou te vreman enjoy video a. Se te Nickson. A la pwochèn.